Bonjou bonjou tout moun se zanmion ki toujou la chak lundi vandredi nan kafe chou di maten jodi a mwen gen pil anpil nan djakout mwen pou mwen ankò mwen salye ou mwen di ou byenvni Pran chèz ou, pran sak ou, pran kafe cho ou e poukwa pa pran yon plim paske mwen pot anpil, anpil konsèy pou ou menm. Bòn odisyon! Kafe Cho di Maten se yon emisyon a karaktè sosyo evanjelik. Nou priye, nou ansenye, nou motive pou dezenfòmasyon ke ou konn deja men nou vle reyanfòse yo Pou ou menm. E kafe cho di maten se pou tout moun. Espesyalman pou sa yo ki prive de sèten choz, pou sa yo ki pa gen opòtinite ke lòt moun genyen. E se pou sa. Rele yon lòt zanmi, pataje, patisipe pou kapab kenbe e chanèl sa a kafe cho di maten. Jodi an jan m di l lan e m ap pale brèf paske m vle vrèman. Menm jan lòt kominote yo ap pwize dezenfòmasyon paske plis enfòmasyon ou genyen se mwens ou kriye, se plis ou pwoteje tèt ou. Konsèy sou teknoloji. avèk zanmi w Pasteur Terry ankò pataje a lòt zanmi mèsi. Vwala pandan teknoloji ap pase moute nou menm nap desann m pap trete yon sijè mefè e byenfè de la teknoloji men m vin pote de enfòmasyon ki kapab Fè ou pa kriye. Jan m di a nan tit lan, idantite w se lavi w. Idantite w se lavi w. Anpil moun ap kriye jodi a paske yo pa konnen. Jodi a, m vle w konnen. Kafe Jodi Maten la pou ou, spesyalman pou ou menm menm, Ayisyen m yo. Mwen vle fè tout moun konnen, pran prekosyon nan tèks mesaj, nan watsap, nan imèl, nan sosyal sekirite, nan debit kat, nan kredit kat. Kite m di sa ankò, enfòmasyon m vin pote jodi a pou ou menm, pandan w ap benyen, w ap tranpe nan, m ta di, lè byenfè de la teknoloji, se konsa tou. Teknoloji ou gen nan menw lan wa sezi wè koman ou kriye. Em pa vle sa kafe cho du matin pa vle sa. Kitem t komanse nan social securite. Social securite ou se ou menm menm se lavi ou. Ou pa sipoze metel nenpot kote. Ou pa bay ou pa sipoze bay tout moun social securite ou. Gen konpayi k ap rele moun nan telefòn poze ke se yo menm ki ba w sèvis, epi y ap di w ok mwen wè tèl bagay wi nan akawont ou an, ban m sosyal sekirite w pou m kapab ede w. Non, non, non, non. Pa janm, menm menm konpayi ou genyen an menm, ou konnen se se li menm, pa janm tann oubyen kite yo rele w. Nan telefòn. Epi yap mande w. Sa pa egziste. Nimewo nimewo sosyal sekirite w. Pa janm fè sa. Gen moun tou kap fè taks yo tout kote. Chonje sa map di w la pran not. A se san pil enfòmasyon m vin pote pou ou men. E m vle ke ou pran yo, sezi yo, ou itilize yo. Gen moun chak ane yo fè taks return yo yon kote. Se move. Mezanmi nou pa tjos moun nan tan sa nap viv jodi an. E wa sezi wè gen kote ou fè taks ou gen kote kap vole idantite ou nan sosyal sekirite ou. Ou telman pase kote bay tout enfomasyon, tout resous, tout nimewo ou, yo pran idantifye ou, idantite ou. Priye Bondye, mande pou gen yon moun nan tout moun nan, ou pa ka di m wè se 10 moun wap fè tax ou lontan, chans pou w gras wap di a Dye yo poko vòlè idantite w, pou pa di m ou pa jwenn yon moun pou kenbe l pou fè tax ou chak ane. Kafou chou di w maten, m frape pòt ou mwen di w ke pou w kapab Chwazi yon moun pou pa fè tout kote pou ap pase tout kote pou ap fè taks ou. Sa se nan sosyal sekirite ou mwen ta vle ke ou pran prekosyon. Gen anpil enfòmasyon ankò m ap pot pou ou. Pran yon ti poz, m ap retounen. Vwala, pandan m tap nan sou sa sekirite, m te di, e poukwa pa depit kat, kredit kat? Me zanmi, Bondye di, pèp li ap pèdi akoz pa gen konesans. Eske ou konnen lè w al nan gaz sechenn yo, ou pa ka ap mete, ou pa ka ap ret deyò a nan gaz sechenn nan pou ap itilize ATM nan, pou ap mete gaz? Eske ou konnen gen moun ki vini inè, dezè, yo mete bay nan sistèm nan, ni pou foure l, tout enfòmasyon rete, eske ou te konn sa? L ap trè difisil pou yo ta antre andedan kote ou pran konsime sèvis la, pou yo ta fè sa. Dèfò. Pa konsekans, m ap ankouraje w, si w te konn fè l, pa fè l. Lè w al mete gaz, amwenke w ta gen yon ijans, men 99 pwen 9, m ap ankouraje w pou w antre andedan pou w bay debit kat ou, kredi kat ou, pou w pran sèvis. Pa ret deyò pou ap toujou tout kote ou pase nan ATM, nan gas station pou ap mete pou an debit card ou itilize l. Si w ka ap itilize cash, itilize cash. Alò sa son lòt sijè m ka prepare pou ou. Dezavantaj ki genyen lè w ap itilize credit card ki taks ki konbyen lajan ou pèdi. Alò se pa nan topik mwen sa jodi a. Pran enfòmasyon. M vin m vle ankouraje w nan de sa yo ki trè enpòtan nan konpite w gen lakay ou a. Tanpri, frè m, sè m yo, tanpri ankò, m sipriye nou an gras, mete yon sòt de viris pwoteksyon nan nan nan konpite ki lakay ou a. Ou w a sezi timoun ou yo k ap itilize konpite ou menm nan, oubyen ou menm. Se pa de cyber, se pa de move moun ki pa la, ki pa la pou ap chache ap fouye zo nan kalalou pou pran lajan moun, pou pran enfomasyon moun. E kafe chou di maten la pou ou. Nou pa priye selman. Nou pa, nou pa ansenye selman. Men nou vini avèk de enfomasyon konnen ka bon pou ou. Konpite sa. Lè w ouvè imèl ou mezanmi se pa de enfòmasyon se pa de link non e yo fè sa byen y ap di w klike link sa pou w jwenn tèl enfòmasyon y ap toujou vini avèk de enfòmasyon pou w se ke y ap fè w kado e moun renmen kado non pa klike link w alè vè link yo vin ba ou a ou di o si w fè si w klike link sa w ap jwenn tèl enfòmasyon mèsi delete efase l. nan konpitè ou, nan imèl ou. M vin di w sa paske m bezwen Café Chaudy Maten rive nan fen ane a pou di waw nan aspè espirityèl pou beni, nan aspè sosyal pou beni, pou jwenn kèlke choz. Mwen pa vin pale pou pale, men chak lè m vini nan Café Chaudy Maten, m ap di Senyè, sa m ta vle pote pou pèp ou a. Mwa sa a, se yon mwa tout kote lòt kote ap pale de teknoloji, dega la fè m di, m m. Fò m pote enfòmasyon sa yo pou moun mwen yo spesyalman pou fanatik ki fou pou Cafechou du matin. Tanpri moun mwen yo konn jan ou itilize email. Menm lè w ap voye email tou, pa lage kenpòt email menm si se pou manman, pou papa, pou sè, pou bon zanmi. Gen moun ki p kontante pou voye kenpòt email. Non. Gen bagay ke w pa ka retire ankò depi w lanse yo. Ou pa konn ki moun w ap vin demen. Nan tèks wap tèks moun, nan watsap wap voy kenpòt voice mesaj, kenpòt tèks konsa ou panse ke oh se zanmim, se vre tèks sa ou voye, email sa ou voye, menm nan travay ou, ou voye ou itilize ou voye tèks wap itilize teknoloji a san panse, san gade dèyè mezanmi se sa yo rele mefè de la teknoloji. Gen danje ladan l, gen konsekans, gen bagay ki pral fè w kriye, gen bagay ki pral fè w pèdi yon karyè, gen yon enfòmasyon w mete nan imèl, nan tèks, nan yon vwa w mesaj, li pral fè w pèdi tout 10, 20, 30, 40 an karyè w. Jodi a menm pandan w ap koute Café Chou du Matin, m vle di w pran men w, pran gad, paske sa yo ka koute w anpil. Anpil, anpil. Kite m di w ankò, m gen anpil enfòmasyon pou ou. Ou wè ti aparèy sa yo ta rele ayfòn ki nan men w lan, telefòn ki nan men w lan. Hey zanmi, se danjre. Gen lè met telefòn nan yon kote, gen moun ki itilize l pou bon koz, trè byen. Men malgre sa, fè anpil, pran anpil prekosyon. Kafechodimaten nou la.

Menm nan travay ou, lè w wè bòs travay la ba w aksè pou w itilize Wi-Fi pou w ka plug in oubyen pou w kapab gade enfòmasyon konekte, èske w konnen yo gen kontwòl ou? Èske w te konn sa? Èske w konnen IT sistèm nan? Hum? Hein? Èske w konnen IT sistèm nan? Si l pa vle di w nan ki website, ki moun, kisa w gade, ak ki moun pou w pale, Ki ki moun ke w ye menm? Se pa si si yo pa di w se paske yo pa vle. Men si yo ta di bon m pral gad m pral pran enfòmasyon pou m gade kote li branche, ki moun li konekte avè l, ki jan de pawòl, ki jan de moun ke l ye. Yo kapab fè sa. Pran anpil prekosyon. Se pa koz ke se travay ou pandan w nan travay la ou gen ti iPhone sa nan men w se kòm ta di ki lavi w tout sa w bezwen ladan l. E ou jwenn ou kapab fè l, se byen. Teknoloji lavi vin redui. Ou gade an Ayiti, Ayiti, moun Ayiti pa bezwen vin Etazini. Piske yo gen Etazini nan men yo avèk yon ti iPhone yo genyen otrefwa. Pou yon moun ta gade ap swiv sa ki Etazini, se kasèt, se telefòn, se imajinasyon. Men jodi a, yon moun ap fè manje, moun Ayiti wè l, moun ap. Pa vole vès sa la fè la kay li moun nan pral nan makèt moun nan. Sa di ke le moun redwi nan pla men ou jodi a. Sa se byen fè de teknoloji. Men akote de byen fè de teknoloji a, gen me fè de teknoloji ke m vin poze ou. M di ou fè anpil prekosyon. Ou wè, eske ou te konnen pandan ou gen telefon nan men ou lan. Pandan w kite lakay la, kite travay la, pandan w nan lari, ou konekte avèk anpil Wi-Fi nan lari piblik yo. Èske w te konnen ki danje sa gen ladan l? Hein? Èske w te konn sa? Mwen di w, lè w nan lari, pa konekte avèk de lòt sous entènèt san w pa. Yo ofri, yo piblik, ou kapab itilize yo, se vre. Men gen anpil mafya deyò a, yo la, yo ouvri liy entènèt yo deyò a konsa pou ka bay aksè pou kapab konekte avèk entènèt e konsa pou kapab pran de enfòmasyon ke w pa t vle yo konnen. Ti, ti aparèy ki nan men w lan, li bon se vre pou emèjennsi, men lè w kite lakay la, gen moun ki al nan, pandan w nan lari, san emèjennsi chak 30 minit, yo lògèn, Yo logen, yo gen aksè, yo logen nan bank akawont yo. Y ap pran des enfòmasyon, yo antre, y ap chèche, y ap gade. Men yo pa janm konnen gen yon provider ki ba yo entènèt. E si yo vle, yo kapab konekte, yo kapab wè tout enfòmasyon ke ou mete nan telefòn ou an. Anpil enfòmasyon m ta bay, selon m pral pran poz la oubyen map kanpe epi yon lòt lè, si w renmen jan de enfòmasyon sa yo fè m banm siyn fè m konnen paske gen anpil wi Kafe cho du maten e nou santre nou dan le mesaj, dan la pawòl de Dye, dan ladorasyon men si m ta pran kèlke 30 minit m ta pote enfòmasyon pou ou. Ou tap di non sa se chanel pam nan menm wap aprann anpil sa ou pat sipoze konnen m vin ankourajew jodi an gen zenfomasyon ki nan telefòn ou gen moun ki gen telefòn nan yo fon yo fè foto ID yo yo fè foto sosyal sekirite yo yo voye bay yon moun bay yon bòs ou byen apre sa èske ou konnen moun sa yo gen telefòn sim diw banm telefòn ou an pou yon minit. Mwen sezi wè de enfòmasyon ke m pran ou pat menm konnen. E menm si w di li tyo, èske w konnen gen yon lòt kote yo ye ankò? Men tout sa, fò w toujou konekte, menm si w pa wè yo, avèk Cafechou ti maten pou m gide w. Paske si w pèdi telefòn ou an, si w bliye l yon kote, wa sezi wè enfòmasyon. E kòm ta di, moun konn lavi w. Yo ka fè w kriye. M sonje yon lè, pandan m ap gade bank mwen, m wè yon kote Las Vegas yo mwen ka al nan Publix, nan Publix Las Vegas ki itilize 514 dola. M di, O! M pa t Las Vegas. Sa k rive, yo vòlè idantite m, ki fè ke depi lò, gen dèzane, Mwen pran anpil prekosyon nan idantite m. Se sa k fè ke m te di fò m pote enfòmasyon sa yo bay moun mwen yo ki toujou la anba tonèl kafe cho dye maten. Alò m te di ou sa, gade telefòn ou, fon odit nan telefòn ou, delete, al nan trash, delete tout enfòmasyon. Ou pa ta vle moun konnen de ou ki prive. Ou sipoze gen yon vi prive. Ou pa ta sipoze ap pibliye tout lavi ou bay moun epi w kwè. Ou pa sipoze ap voye tout sòt de tèks nan whatsapp. M di w ke tout sa w pa vle pou ta moun konnen, piko di bon son sekrè se moun sa bon se konfidans mwen. Pa gen konfidans. Pran anpil. Prekosyon. M sonje m chaje w twòp, m pa vle mete w e mwen pa vle mete konfizyon. Fòk gen yon balans e twòp enfòmasyon, twòp manje, twòp, twòp, twòp, twòp konn e pa de bò bònèy. M ap fè w kanpe la e m ap jwenn fidbak ou nan videyo sa a. E konsa, si pou m vin avèk lòt videyo konsa. E spesyalman vandredi tout e permi pou m kapab fè sa. Se ze zanmi w Pastè Terry k toujou la anba tonèl Kafe Chodye Maten chak lendi a par ayè chak vandredi. Se te yon gran plezi Mon jè m di w idantite w se lavi w e pataje enfòmasyon sa pa kenbe l pou kont ou. M pa vle w pou yon kretyen oubyen yon moun ki selfish m vin pran m pa vle lòt moun konnen. Pataje l nan tout sosyo medya yo spesyalman ayisyen nou yo e konsa pou lòt moun ka pwize sa yo te konnen sa yo pat konnen e yo vin konnen sa yo te konnen m vin bay yon refrèchman pou yo kapab di ey atansyon paske telefòn ki nan men w lan konpitè k lakay ou a e menn E ou sipoze gen kontwòl yo pou lòt moun pa gen aksè pou antre nan yo. Se te zanmiw ankò Pasteur Terry, a la pwochèn. Mèsi anpil.